Bonjour, bonsoir tout moun, koman nou ye? Depi nou tande vwa mesye sa a, nou gen tan konn se MPRES TV Info News ki rantre lakay nou. Jodi an la a, nou pot anpil enfòmasyon pou nou. Se sa k fè n ap mande tout moun rale ti chèz ba w, chita pou w kapab tande enfòmasyon, pou w kapab tande nouvèl dans la République. A, e ba yo grav, bagay yo grav, bagay yo vrèman grav. Gen de enfòmasyon nou pral tande la a, n ap sezi tande sa. E nou sot bouske nan kat kwen mond lan spesyalman isit an Ayiti pou n sot chache enfòmasyon pou n pote pou ou. Ebyen nouvèl lan l baze spesyalman se sou Samy Handal. Tout moun ki Ayiti, alò m pa konn pou moun ki nan pwovens nou konn kiyès ki Handal. Handal gen gwo gwo gwo magazen prèske nan tout Pòtoprens lan, se yon moun tout moun konnen. Ebyen, mesye sa a te baze l, depi lè yo te site non l nan zafè asasina Jovenel Moïse lan, li te baze li nan Florida. Tout moun konnen Florid, se yon eta ki nan Etazini, ki gen Miami ladan l, ki gen Jacksonville, li gen yon bann vil anndan l. Ebyen, mesye sa a te nan Florida, se la l te poze li, so l pa t rantre Ayiti. Men dcpj t ap mennen ankèt depi lontan, Pou ta arete mesye sa k rele Samy Handal pou akizasyon li nan zafè asasina prezidan Jovenel Moïse, alò m vle di ansyen prezidan Jovenel Moïse. Men, tout aksyon dcpj te mete an mouvman pou te pran misye, li pa t fasil paske misye te Etazini. Ebyen, a la dènyè minit, dcpj te voye yon somasyon bay Entèpòl. Ou te arete mesye sa a pou mennen l ba li, pou voye l ba li isit ann Ayiti pou te vin jije l. Men, malerezman, Ameriken te fè konnen ke, an palan de gouvènman ameriken an, yo te fè konnen yo pa gen ase pwovizyon legal nan men yo pou yo ta arete Samy Handal. Ebyen, sa te rete la, sa te fè ke. moun yo, sa te fè ke dcpj te fè yon poze nan zafè Samy Handal la pou yon ti tan, men li pa te kite l nèt. E si dcpj te kite l nèt, jodi a la, Samy Handal pa t ap anba kòd. E gen anpil moun ki toujou ap kritike dcpj. E men, m ap di nou sa, dcpj se tankou Bondye, se tankou Jezi li sèvi. Ou wè? E gen moun ki pa ka tann ki toujou di kèt Bondye twò lan m pa pre tann Bondye ban m al kay dyab la vrèman vre l al kay dyab la yo ba l yon pakèt pakèt pakèt kòb enben l pap jwi kòb yo non li pap jwi yo moun ki te rete te pran pasyans pou Bondye te delivre l la w ap wè l delivre nèt jiskaske l mouri men moun ki pat gen gen gen kè pou te rete tann nan w ap wè menm kòb sa yo ba li an koulèv vin manje l paske kòb yo se koulèv ki vomi yo. Se satan, se lisifè k bay yo, men lisifè pa janm bay pou gran mesi, nan sans sa a, l ap manje w kanmenm, l ap fin manje w l ap manje pitit ou met dèyè l. Enben se konsa dcpj sèvi. Dcpj si w konnen w gen yon dosye e w pa gen kè pou tann, konnen w p ap jwenn rezilta. Fò w gen anpil pasyans pou rete tann pase lè moun yo ap mennen ankèt, y ap mache chache, y ap mache bouske enfòmasyon pou yo konnen, yo pa ka rapid vit pou yo tann yon bagay pou yo kouri pran moun nan san yo pa gen yon mennen yon ankèt pou yo konnen vrèman vre. Li enplike nan tèl ka oubyen tèl choz, eksetera. Antouka, e mesye sa k rele Samy Handal la, li t ap kite Florid pou l ale an Tiki. Men sanble se te lakay li l t aprale o Liban. Men fò l pase pa Tiki pou l t ale. E misye fè yon. Tikè pou l antre an Tiki, alò m pa konn kòman dcpj fè konnen misye ap kite, se swa se US Homeland Security yon bagay konsa. Homeland Security t sanble rele dcpj yo di Samy Handal fè yon tikè pou li ale Tiki. Sa w tande a tou, dcpj gentan rele minis afè etranje a k se Claude Joseph, nèg sa a s on nèg pou n met chapo ba devan l wi. Nèg Claude Joseph sa a, li misye moutre, misye moutre li menm pèsonèlman, se afè peyi l ap regle l pa vin jwe. Ou konprann? Sou zafè Sendomeng lan, nou wè reyaksyon mesye sa a, e men kounye a nan afè Handal la, san li menm, Samy Handal nan moman sa a la pa t ap anba kòd, pa t ap anba menòt nan peyi Tiki la a pandan m ap pale avèk nou la a. Ou konprann? Antouka, e nouvèl yo ap kontinye. M ap lage bagay sou nou la a. M ap lage enfòmasyon sou nou paske gen bagay jodi a la. Gen bagay! Lè yo rele Claude Joseph, yo di Claude Joseph, men Samy Handal fè yon tikè pou kite Florida pou rantre la Turquie. Claude Joseph gen tan rele e anbasadè l gen an Repiblik Dominikèn, li pase lòd, li di fè voye sa ba anbasad nan anbasad nan Turquie. Poulip yo kap kenbe oubyen arete Samy Handal nan airport mezanmi choz di choz fèt kon toro a rive nan airport la yo just pranl yal yon ti kote avèl sa w tande a l anba menòt deja humm sa w tande a li anba menòt deja so tout sa w wè nap di w la se bagay nou konfime premyèman na pral fè nou wè na pral fè nou tande plis nouvèl toujou sou zafè Samy Handal sa. Sou zafè Claude Joseph sa, e gen bagay m pa repete nou, nou pral tande, sa fè li enpòtan pou nou pa kite, pou nou pa kite live sa. Li enpòtan pou nou pa kite videyo a, fòk nou rete gade l jiska lafen. Si nou rete gade l jiska lafen, gon bann bagay n ap wè, gon bann bagay n ap dekouvri. Premyèman, si nou rete jiska lafen, nou pral wè videyo kote yo arete Handal anndan èpòt nan Tiki. Nou gen video a, video sou kamera, kamera tap filme lè yo pran misye an, lè yo pran misye ap rantre avèl anndan, la polis kenbe misye tout bagay sa yo, na pral wèl, map fè nou wè video kote ke yo arete Samy Handal anndan èpòt nan peyi Tiki a. E dezyèmman, na pral tande yon jounalis isit an Ayiti kap pale de koze sa a. K ap esplike nou plis bagay de koze sa a. Daye gen de bagay nou pa t janm konnen nan zafè lanmò prezidan an. Enben, m ap mande nou pou nou pran pasyans, repran ti chèz ba nou, ou konprann, rale ti chèz nou pou n chita pou n al tande koze. Pa vire oubyen pa chanje videyo sa a, pa pran yon lòt channel, ret sou channel la jiska lafen. E si nou bezwen fè yon kòmantè anba li, nou kapab klike nan mesaj, nan link nou mete anba mesaj la, n ap antre sou videyo a dirèkteman sou YouTube. Epi sa nou gen pou n di an di l, paske pwendvi nou tou li enpòtan. Fò nou konm pataje, like, kòmante, e lè nou pataje nou fè anpil lòt moun ki pat konnen vin konnen. Men avan m al fè nou gade videyo sa a e al fè nou tande e kòman jounalis ayisyen sa a k t ap pale sou zafè E Samy Handal e Claude Joseph la, n ap pran yon ti tan tou kout pou n al fè piblisite sa a pase, ki se yon remèd ki bon pou ravèt, pou pinèz avèk foumi. Se remèd nimewo 1 isit an Ayiti. Afè li rele 5 segond. Remèd la rele 5 segond. Afè ravèt, pinèz, foumi, pa gen bagay konsa pyès. Ou konprann? Depi w flite l sou li, enben la pou la, bèt la mouri. Ou gen lapè w. Afè pinèz ap monte sou matla, enpoze w viv. Ravèt nan tout kòkay lan wi tap mache nan manje moun bay raymond pyès 5 segond ap baw rezilta e 5 segond ap baw solisyon ansanm avè yo ann pran yon ti tan tou kout pou nan pase piblisite ya e tou swit aprè nan pral wè videyo sa miyandal anndan èpòt tiki an epi tou swit aprè nou pral tande jounalis la map pale de ki pral esplike nou plis bagay toujou de dosye sa pa bliye nou sou mpranstv info news.
Flash! Flash! Flash! Mezanmi pèp ayisyen nou jwenn solisyon wi, nou jwenn solisyon pou mouch, ravèt, foumi, pinèz kap manje bagay nou, ki enpeche nou viv nan zòn bò lakay nou. MS Company vini avèk yon pwodwi ki rele 5 segond. Ou wè 5 segond sa, depil tonbe nan zòn nan, mouch, ravèt, mayengwen, tout mouri 5 segond. Ala yon ti pwodwi sa papa! Enben, ann achtel non. Chak moun achte yon ti boutèy mete lakay ou, Epi sa w tande a la. Mayengwen, mouch, kravèt, pinèd, tout pèdi lavi yo. Y ap sispann anmède moun. Fomi an menm tout kote. Se Segond! Ala solisyon papa! M konnen w t ap vin a, m konnen w t ap vini wi.
Menm si wap soutni Ariel men ou paka bloke moun pou di la verite paske ou gen dwa pou soutni Ariel men nou menm nou gen dwa poun bay enfòmasyon donk kitem di nou Claude Joseph ki se minis afè etranjè peyi dayiti dcpj kontakte l. E dcpj di l Samy Handal genyen yon tikè pou yon vòl k ap soti Miami ki prale an Turki. Dcpj donk rele Claude ke y ap plenyen.

Depi le 7 jiyè, il y a eu yon demand ke yo fè Interpol pou arete Samy Handal. E se dcpj ki te fè demand lan. E sistèm. Interpol la pa janm mete l an mouvman, yo pa janm aktive demand sa a pou arete Samy Handal. Donk, lapolis amerikèn pa t genyen zouti jiridik nan men n pou arete Samy Handal. E Home, Homeland Security, enfòme dcpj ke Samy Handal pral kite. etazini li pral tuki e dcpj ap fè efò poul wè si yo te ka arete samy handal ozetazini men malerezman yo pat ka rive aretel e dcpj di bon fas a sitiyasyon sa. Kòm nou pa genyen zouti nesesè pou n arete l, ban m transfere dosye a bay Claude Joseph ki se minis dèzafè etranjè. E Claude, lè l resevwa dosye a, li di nèg dcpj yo, e m ap site, M ap arete misye kanmenm. Mèt dcpj yo, se yon minis ki pale. Yo di l dakò, men yo tout tou te gen anpil nan yo ki gen sispisyon, yo pa fin kwè, pase yo konn kouman bagay la ye. Kisa Claude Joseph fè pou moun ki t ap pale anpil yo? Pase yo, m pa vin la pou m eksplike, Claude m ap ba nou yon enfòmasyon. Li te mèt se te nenpòt ki moun. Wè m tap di se moun nan menm jan m konn eksplike l pou nenpòt ki moun Claude li pran kontak avèk zanmi n e ensiste avèk zanmi n e omològ li ki se Mevlot misye se minis afè etranjè an Turquie. Li rele misye, li pran kontak avè l de manyè pèsonèl, li rele l, e Claude di l, men enfòmasyon m genyen an, men moun, youn nan moun ki tiye prezidan an, oubyen k patisipe nan konplo a, misye pran avyon pou l al Turquie. Epi, yo mande detay. Claude di, toujou selon sous la.

Chanselier Turc la li mete tout strikti an mouvman nèt. Epi a 8 è 3 Jan wè Pyè tap bay chif jan premye minis lan tap pale avèk Badio a a 8 è 3. Anbasadè Turk la rele Claude epi l di l, Il est sous notre contrôle. Yo di, Arete misye. Claude a repondu, Enben, ok, trè byen. E Claude li rakwoche, li rele dcpj pou l enfòme l ke y arete Andal ke yo t ap chache. Donk, Claude, fò m di nou te itilize tou yon kanal diplomatik fòmèl akote. de lapèl, de la pwoksimite ke l gen avèk son omològ, sa l fè lè dcpj voye dosye a ba li, li ekri anbasadè Dayiti ki akredite an Repiblik Dominikèn. Li voye dosye a pou li, li di l transmèt dosye a ba anbasadè Turk la ki akredite tou an Ayiti, Walter Kòm ou se diplomat, men. ki pa genyen biwo l an Ayiti, ki rantre Repiblik Dominikèn. Kounye a, anbasadè Dayiti a voye dosye sa a bay anbasadè turk la. Kounye a, li voye l bay minis afè etranjè turk la. Sa vle di, dosye a itilize sou de kano diferan. Yon kote, misye rele l de manyè enfòmèl, antanke zanmi, antanke minis afè etranjè, omològ. Yon lòt kote, li transfere dosye sa a. Donk. Lè m di nan tweet la Claude jwe yon wòl fondamantal, je ne pouvais pas donner plus de détails nan 5 liy. Mentnan fò n konnen ke Claude jwe wòl li e l jwe patisyon l. Men fò m raple nou. Lè l te premye minis, yo te di l te patisipe, Caracol te di l te patisipe nan asasina a. Men kounye a, chak tan l ap travay pou arete yon moun, fò yo site non l. Men, jiskaprezan, nan 24 e 26 moun ke jij denstriksyon an tande, yo poko janm site non Claude Joseph. Pase se sa a wi pou n konprann nan. Donk, ou menm ki vle. Kòm manm phtk ki pa vle wè Claude oubyen kòm fanatik avèg Ariel ki pa vle wè Claude, mwen menm mwen pa nan ni vle wè ni pa vle wè. Mwen menm mwen nan difizyon denfòmasyon. Donk, il faut être clair ke tout bagay klè ke arete Samy e bagay la bèl paske Samy se yon pèsonalite kle nan kesyon lan. E fò m di tout moun tou pa bliye se Claude ki te mennen Jovenel Turquie. Fò n konn sa. Jovenel pa t gen okenn rapò se li ki te mennen l. Donk misye gen anpil zanmi Turquie. Sa vle di premye nouvèl la, yo arete Samy. Toujou nan dosye Jovenel Moïse. Manko, lè m fin bay nouvèl sa, m ap tann ke ou menm a Manno ede m ladan. Paske je ne pouvais pas seul. Paske nouvèl la twò lou. Afè Scoop la, w bay se. Tèt chaje. Lontan, ou konn lontan? Lè map bay nouvèl sa yo m pran poz. Wi lontan w pran poz. M pran poz.
Kounya akoz de televizyon an, rezo an m paka pran poz. Wè Walter, m tap pran poz tout moun tap gentan ap rele nan telefòn pou yo di ban mwen nan vant. Le juge d'instruction Garry Orelien maten an. resevwa des etranje k ap pale angle, franse e gen de ayisyano ameriken ladan l, yo debake nan biwo jij la, yo di jij la yo bezwen wè pyès ak konviksyon.

Son menas ke yo fè sou li pou entimide l. Paske li menm li deja komanse travay e l trè lwen nan dosye a. Mesye yo ki vin kot jij la yo di se dcpj ki ba yo nimewo jij la ak nimewo grefye a pou yo te rele avan. Lè jij la wè yon nimewo dwòl ap rele l, si w mwen menm ap ba nou enfòmasyon yo manman nan, jij la bloke nimewo sa. E se menm moun sa yo ki debake vin sou jij la. Kòm yo pa ka jwenn jij la nan telefòn, yo debake al jwenn jij la. Men. Marco tout moun ki debake yo se de moun etranje arme. Sa gen la Bwa bwa hein pot la ou frape hein envite a ok dakò euh tout moun ki antre yo Marco. Se de moun arme. Sekirite jij la kounye a, nèg yo mete yo an teni, kòm si an pozisyon de konba. Paske yo pa konn sa k pase. Men selon sous jidisyè a, nèg yo antre mano militari e yo antre nan biwo jij la kareman. Avèk fòs. E polisye yo te vijilan e jij la te an konfyans pou l te di nèg yo, non, nou pa gen dwa sa. Donk, se pa yon ti afè piti, c'est une affaire importante et très sérieuse. Jodi a, jij la mande popilasyon an pou ede l paske li kòmanse pran lòt presyon paske gen kote l pral rive donk mesye lafè a se son bagay ki ekstrèmeman enpòtan Marco
bon e m t ap di sa talè a la dèyè a donk e lè sa w te tou di w gen enfòmasyon ke w pral bay sou sa E si efektivman peyi a, leta a vle ke jij la travay sou dosye Jovenel Moïse la, fòk yo ba l sekirite.
E fòk misye genyen bon sekirite. Fòl asire sekirite l. Wè menm jan ou ka asire sekirite premye minis lan, jan ou ka asire sekirite pa egzanp chèf lapolis la, se konsa pou yo ta asire sekirite jij Gary yo rele an. Kontrèman e nou gentan konn ki denouman l ap genyen, n ap rive yon kote, jij la ap pran egzil. Si l pa pran egzil?
Wi, si l pa pran egzil, l ap mouri. L ap mouri. N ap rive yon kote, jij la ap pran egzil, epi y ap kase biwo a, y ap pran tout pyès ak konviksyon yo, epi. Dosye a pou yon lòt wout l ap klase. Mentnan fòk gen travay ki fèt. Kijan pou de moun.